Kòmanse pa remèsye tout moun kap ekri, kap tèks e kap di ke wi, wi yap priye, wi, wi yo rete sou jenou yo. Paske nou toujou konnen ke batay la nou oblije mennen l a tou lè fwon e wi nap advocate, wi nap batay men an menm tan tou

Desizyon an pat sòti avan 3 fevriye, sa vle dire ke nap pratikman tonbe nan menm ka ke nou wè ki rive pou lòt kes ke nou te genyen antre Ayiti avèk Venezuela a, ke m pral esplike nan kèlke moman paske m kwè gen anpil konfizyon deyò a akoz de sa yo wè kap pase pou jij yo ki deside ke desizyon Christie Noem nan te ilegal, men m bezwen klarifye pou nou pou nou pa genyen twòp konfizyon. Premyèman,

ke administrasyon an pran, spesyalman Sekretè Deta a pran pou li elimine tps pou Ayiti e Venweleza, se yon desizyon ki ilegal, se yon desizyon ki baze sou tout sa w konnen ki pa bon. Mentnan, malgre jij lan, jij nan nevyèm circuit lan pran desizyon sa a pou l di ke desizyon ilegal, men li pa reyèlman gen okenn, m te kapab di, enplikasyon dirèk pa rapò avèk tps ki deja elimine a. So, m panse sa klè. So, wi se vrè ke jij lan fè sòti desizyon pou kes ki te la avan, paske gen plizyè, pa bliye, nou gen plizyè lawsuit k ap pase, right? Dènyèman ou sonje te gen youn Boston, yo te oblije elimine l pou ki rezon? Paske desizyon an te deja pran pou yo elimine tps. Sa vle di ke

Tout sa enpòtan, tout sa nesesè paske nou bezwen ke Bondye di yon mo pou nou nan pawòl la. Mentnan, sa m vle nou konprann se ke once ke jij yo ta sòti desizyon an ke n ap priye pou li an, ok, e ke si desizyon an ta favorab a notre egard, li enpòtan pou nou konnen ke batay la pa fini. E nou pa ta vle pou tout moun ap kouri lanmwe nan lari an pou yo di yo genyen tps. Paske ke Nou pa nan menm kontèks ke nou te konn ye avan an. Sa di ke batay la genyen premye etap la ki se desizyon jij lan. Dezyèm konponan batay la, se batay pou ke otorite ki nan Lakou Siprèm yo pa senpleman, menm jan yo fè avèk tout lòt ka yo, pou yo pa senpleman just apil li epi apil li sou yon manyè urgent sa nou rele emergency apil lan nou pa vle ke lè jij la pran desizyon pou yal apil li paske si yal apil li menm jan yo fè pou tout lòt peyi yo sa vle di ke malgre ke nou fin genyen batay avèk jij lan nou pral pèdil devan lakou siprèm so m bezwen klè pou nou konprann gen 2 etap. Ok donk se nan sans sa ke premyè etap la nap priye pou Bondye fè ke jij yo pran desizyon an, dezyèm etap la nap priye pou ke lakou siprèm kapab apil nan sa ke nou ta kapab rele nòmo sa vle di vwa nòmal la li pa pral pran anyen nan emèjennsi paske lè lale nan emèjennsi sa vle di nan 3 4 jou menm desizyon sa ke nou tap priye pou li an li tou elimine sa vle di nou retounen a zewo donk nou bezwen w konprann sa sè ke nou gen 2 etap Etap pou jij lan fè desizyon an, Dezyèm etap la pou Lakou Siprèm pa ale rapidman anile desizyon jij lan. Donk, m espere nou konprann. Mentnan, ann atandan ke, pandan n ap priye a tou, pa bliye, Bondye toujou mande pou ke nou responsab, pou ke nou aji an fonksyon de sa ke nou konnen ke nou kapab fè, se pa ke nou manke fwa non, paske Bondye pa toujou itilize nou kòm dè enstriman nan batay la. Sa vle di ke nou gen yon seri de bagay pou nou fè tou pandan ke n ap priye an tou. Nou genyen sa k rele yon discharge petition. Sa vle di ke se yon petisyon, se yon pwosesis m te kapab di ke yo itilize nan chanm

So, nan la chanm dè depite a, lè ke ou bezwen prezante yon nouvo bill etc. Se, se la ou pase dabò. Lè ou soti nan la chanm depite, si ou jwenn repons favorab etc. Lè sa ou kapab voye'l nan sena, epi si ya pwouve'l, se konsa li kapab vin, vin egzekite nan biwo prezidan. Ou konprann? Sa vle di aktyèlman la, nou genyen Congresswoman Ayanna Pressley avèk yon pakèt kolèg ki mete deyò sa k rele yon discharge petition. Sa vle di ke yon petisyon, yon pwosesis ke yo itilize pou yo fòse ok chanm depite an pou yo diskite kesyon tps lan, pou yo kapab prezante l sou floor la epi pou yo kapab debat sou li. Sa vle di ke se kòmsi m ta di w Puiske kounye a, malgre tout desizyon k ap pran, administrasyon an deja di non a kesyon tps lan, donk kounye a, Chanm Depite ap eseye, it's almost like l ap fòse tèt li pou yo tande nou. Èske nou konprann sa m di lan? Se sa ke nou rele yon discharge petition. Sa vle di ke se yon petisyon ki bo ke andeyò de sirkwi nòmal la, Puiske nou konnen bagay sa a trè enpòtan, puiske nou konnen ke li gen anpil enpak, donk n ap fòse yo pou yo ka tande nou. Donk se sa k fè an jeneral pou w kapab jwenn sipò pou ke w kapab prezante petisyon sa a pou l vini kòm yon sijè de deba nan sou flò la, ou bezwen sa k rele yon majorite nan chanm dè depite a. Nou konnen ke genyen yon total de 400 35 manb ki konpoze an jeneral atravè tout Etazini, nou gen 435 manb ki nan chanm depite a. Mentnan, nou bezwen majorite a, sa vle di se sa kè nou bezwen 218 vot, o 218 siyati ki pou pèmèt ke nou gen majorite a. Paske majorite a pa bliye, depi w genyen mwatye plis 1, ou tonbe nan majorite. Sa vle di ke aktyèlman la se la ke ou menm ou vini nan dosye a, kèlkeswa kote ou ye an, ou genyen sa k rele yon reprezantan. Ou konprann? Ke w Florida, ke w California, kèlkeswa kote ou ye, ou Georgia, ou genyen de reprezantan. E ou bezwen ke reprezantan sa yo ale mete non yo nan sa nou rele discharge petition nan, bil la rele HR Nine six five HR, H pou House, R pou Representative, epi nimewo a se 965. So se bil sa a ke Congresswoman Ayanna Pressley avèk tout kolèg li yo, yo entwodui pou ke yo kapab mande tout reprezantan yo siyen ladan l. E once ke nou kapab rive nan 218 siyati, sa vle di ke yo oblije rankontre pou bil la, yo oblije diskite l epi yo oblije prezante l devan chanm Sena a e ki osi ka diskite li etc. Epi apati de la, si yo antann yo, nou kapab ale jwenn yon siyati nan men prezidan. Sa vle di se yon travay ki entans, se yon travay ki mande pou nou tout Kote nou ye pou nou angaje nou pou nou kapab jwenn reprezantan yo pou yo kapab ale mete siyati yo anba sa ke nou rele discharge petition. Sa vle di ke nou menm kap tande m nan, nou pa bezwen fò nan anglè, nou pa bezwen fò nan rechèch, nap mete link lan pou ou anba, men make, se konsa lè wap dechaje yon pasyan, yo di yo discharge, ok, discharge se D-I-S, CHARGE, discharge. Depi w tape discharge epi petition, jan li eple a, p-e-t-i-t-i-o-n, w ap jwenn, ou mete nimewo HR 965, w ap jwenn li online epi w ap ka wè kiyès nan reprezantan w yo pou w rele pou ke yo kapab mete non yo anba Siyati yo pou ke nou kapab prezante kesyon tps sa a nan devan nan floor nan deba epi de deba etan pou nou wè si nou te kapab avanse. Again, nou oblije ap pran tout mezi posib e imajinab pou nou wè kijan eske nou te kapab pwoteje tps pou ayisyen e si nou rive pwotejel pou ayisyen guess what nap pwotejel pou anpil lòt gwoup yo ki deja pèdi pa yo a paske sa ka sèvi de sa ke nou rele yon presedans pou ede yo pou ke yo kapab fè menm bagay la map reprann paske m konnen m bay anpil enfòmasyon men de manyè senp map reprann pou ou nap tann nou gen 2 etap nap tann pou kesyon tps la premye etap la m mande tout moun Tout legliz, tout faith base ale sou jenou yo di Bondye fè yon mirak pou nou, nou bezwen jij yo deside ok an favè. Mentnan once ke nou fè premyè priyè sa antre weekend lan a lundi paske nou paka tann mardi si n rive mardi sa vle di ke nou nou nou pèdi ka a ou di mwen se yon lòt batay Ok so antre jodi an paske pa bliye se 3 fevriye ki dat limit nou an antre jodi a a 2 fevriye tout moun demen si Dye ve si bala pa tonbe aswè a demen si Dye ve samdi dimanch nan dimanch nan legliz la tanpri pran yon tan tanpri frè m yo ak sè m yo pran yon tan nan sèvis lan konsakrel sou kesyon priyè pou tps pou Haiti paske son gwo dosye li ye lè w pèdi tps ou pèdi pwoteksyon ke w te genyen an ou pèdi aksè avèk kat travay ou ou pèdi djòb ou ou pèdi pwoteksyon sa vle di ke se tèt chaje nou pa bezwen rive nan tèt chaje sa donk se sa k fè nou bezwen priye pou Bondye lage yon pwoteksyon total sou nou menm pou nou ka kouvri mentnan lò nou fin priye Pou sa, an menm tan tou n ap kont kòmanse priye pou ke Bon, nou konnen, nou konn wè ke lè yo tèlman okipe, lè yo tèlman gen dosye nan men yo, yo ka bliye nou. Bon, n ap priye pou Bondye ba yo tèlman dosye nan men yo pou yo bliye nou, pou yo pa kouri al fè sa k rele apil la. Paske apil nan sa sa vle di, yo prale, yo pral mande pou defèt desizyon ki te fèt la. Donk, nou pa vle pou yo defèt li. E si jamè yo ta vle fè apil, nou te fè l deja an 2021, 2022, apil la dire prè de 18 mwa, epi li dire ankò, sa vle di ke lè apil la tan an li pran li pi long, e piske l pi long, lè se nan vwa nòmal lan, lè sa n ap oblije retounen gen kat travay nou, n ap oblije rete nan peyi an, nou p ap genyen gwo tèt chaje depòtasyon sou do nou. Donk, n ap priye pou Bondye fè, premyèman, ke jij yo deside e dezyèmman ke si yo ap fè apil pou ke apil lan pa emergency apil men pou ke se yon regular apil. An menm tan, n ap mande ou menm, kèlkeswa kote ou ye, paske m konnen nou tande m toupatou nan tout state yo, Florida gen anpil, nou gen anpil anpil reprezantan nan Florida, nou gen anpil nan Georgia, nou gen anpil California, Rele reprezantan w yo paske w ap ka wè ki kote reprezantan w ye. Nou mete pou ou non sèlman kisa w ka di yo, w ap di yo ke non m se entèl, m ap rele paske m bezwen pou kapab sipòte bil sa, discharge petisyon sa ki nimewo se, fòk sonje nimewo a paske nimewo a enpòtan, se HR 965. Paske nou bezwen pwoteje tps. Mentnan lè w rele yo, lè w rele yo pap jwenn yo fasilman ok, yo ap jwenn yon asistan. Men depi asistan an kòmanse wè 10 moun ap rele, 20 moun ap rele, 30 moun ap rele guess what, lap oblije fòse di reprezantan an sa gen yon discharge petition ki enpòtan fòk ou siyen l epi yap siyen l. Paske tout elected official yo nou konnen se sou presyon yo mache. Donk, depi yo wè w, y ap resevwa yon pakèt apèl, l ap bon. Pa egzanp, jodi a la a, kote nou ye nan Leta de Massachusetts, nou genyen dè lidè ki reyini, y ap fè sa k rele bake phone, y ap rele ansanm, yo tout ansanm yo reyini, epi pou yo kapab rele reprezantan yo pou yo di yo tanpri li enpòtan pou ke nou mete siyati nou. Sa di, menm nan legliz nou, nou gen dwa fè yon ti reyinyon, rankont nan reyinyon, epi nou chita ansanm, nou di, ann al fè kèk apèl. Pandan, ou manm di, menm pandan wikenn nan, kite mesaj. Ou konprann? E, yo, gen ladan yo ki gen imèl. Si ou pa ka kite mesaj, voye imèl. Depi yo wè ke, e, telefòn yo kòmanse ap wouj avèk moun k ap rele, w ap wè premye moun k ap met non yo se yo menm. Donk, ankò youn fwa, nou oblije. eseye tout sa k posib e imajinab pou n wè si n te kapab prezève e pwoteje tps. Donk, desizyon yè a ke yo bay lan, se sèlman 52 52 son, se jis yo konfime ke Sekretè Deta a avèk Prezidan avèk tout kabinè li, yo Sa yo fè a pa yo pa fè l byen. Li pa t legal sa yo fè a. Desizyon yo pran an te te baze sou yon pakèt bann bagay ki pa t nòmal. Se sèlman sa l di, men l pa deranje anyen paske sa k te fin fèt la fin fèt, yo pa vin ladan l. Unless ke, ou konprann, nan menm jij sa yo mande pou y al retande ka a ankò oubyen Lakou Siprèm deside ke baze sou tout sa, an nou fè yon bagay, men pou le moman an Venezuela rete Venezuela, pa gen anyen ki chanje. So m pa vle pou nou kòmanse rejwi paske sa k fèt la pa genyen reyèlman yon enpak dirèk, ou konprann, sou kesyon tps la. Men kounye a la, kòm mwen di, jodi a vandredi, samdi, dimanch, lendi, 4 jou sa yo, n ap plane, whatever sa n ap fè, n ap fè l pou n kapab mande lesyèl pou ke li kapab fè entèvansyon pou nou menm pou ke nou kapab jwenn yon solisyon nan kesyon tps la. M kwè ke ekip teknik la ap lage link yo. Anba a, donk wap kenbe link yo yon fason pou ke ou kapab kontinye batay, priye epi aji nan fason ke Bondye pèmèt nou ke nou aji. Anything else ke m sipoze. Nou di nou bay m kwè fò nou felisitasyon a group dabò Kòmanse pa remèsye tout moun kap ekri, kap tèks e kap di ke wi, wi, yap priye, wi, wi, yo rete sou jenou yo. Paske nou toujou konnen ke batay la, nou oblije mennen l a tou lè fwon. E wi, nap advocate, wi, nap batay, men an menm tan tou,

Desizyon an pa t sòti avan 3 fevriye, sa vle di ke n ap pratikman tonbe nan menm ka ke nou wè ki rive pou lòt kes ke nou te genyen antre Ayiti avèk Venezyela a, ke m pral esplike nan kèlke moman paske m kwè gen anpil konfizyon deyò a akoz de sa yo wè k ap pase pou jij yo ki deside ke desizyon Kristi Noem nan te ilegal. Men m bezwen klarifye pou nou pou nou pa genyen twòp konfizyon. Premyèman,

ke administrasyon an pran, spesyalman Sekretè Deta a pran pou li elimine tps pou Ayiti e Venweleza, se yon desizyon ki ilegal, se yon desizyon ki baze sou tout sa w konnen ki pa bon. Mentnan, malgre jij lan, jij nan nevyèm circuit lan pran desizyon sa a pou l di ke desizyon ilegal, men li pa reyèlman gen okenn, m te kapab di, enplikasyon dirèk pa rapò avèk tps ki deja elimine a. So, m panse sa klè. So, wi se vrè ke jij lan fè sòti desizyon pou kes ki te la avan, paske gen plizyè, pa bliye, nou gen plizyè lawsuit k ap pase, right? Dènyèman ou sonje te gen youn Boston, yo te oblije elimine l, pou ki rezon? Paske desizyon an te deja pran pou yo elimine tps. Sa vle di ke

Tout sa enpòtan, tout sa nesesè paske nou bezwen ke Bondye di yon mo pou nou nan pawòl la. Mentnan, sa m vle nou konprann se ke once ke jij yo ta sòti desizyon an ke n ap priye pou li an, ok, e ke si desizyon ta favorab a notre egard, li enpòtan pou nou konnen ke batay la pa fini. E nou pa ta vle pou tout moun ap kouri lanmwe nan lari an pou yo di yo genyen tps. Paske ke Nou pa nan menm kontèks ke nou te konn ye avan an. Sa di ke batay la genyen premye etap la ki se desizyon jij lan. Dezyèm konponan batay la, se batay pou ke otorite ki nan Lakou Siprèm yo pa senpleman, menm jan yo fè avèk tout lòt ka yo, pou yo pa senpleman just apil li epi apil li sou yon manyè urgent sa nou rele emergency apil lan nou pa vle ke lè jij la pran desizyon pou yal apil li paske si yal apil li menm jan yo fè pou tout lòt peyi yo sa vle di ke malgre ke nou fin genyen batay avèk jij lan nou pral pèdil devan lakou siprèm so m bezwen klè pou nou konprann gen 2 etap. Ok donk se nan sans sa ke premyè etap la nap priye pou Bondye fè ke jij yo pran desizyon an, dezyèm etap la nap priye pou ke lakou siprèm kapab apil nan sa ke nou ta kapab rele nòmo sa vle di vwa nòmal la li pa pral pran anyen nan emèjennsi paske lè lale nan emèjennsi sa vle di nan 3 4 jou menm desizyon sa ke nou tap priye pou li an li tou elimine sa vle di nou retounen a zewo donk nou bezwen w konprann sa sè ke nou gen 2 etap Etap pou jij lan fè desizyon an, Dezyèm etap la pou Lakou Siprèm pa ale rapidman anile desizyon jij lan. Donk, m espere nou konprann. Mentnan, ann atandan ke, pandan n ap priye a tou, pa bliye, Bondye toujou mande pou ke nou responsab, pou ke nou aji an fonksyon de sa ke nou konnen ke nou kapab fè, se pa ke nou manke fwa non, paske Bondye pa toujou itilize nou kòm dè enstriman nan batay la. Sa vle di ke nou gen yon seri de bagay pou nou fè tou pandan ke n ap priye an tou. Nou genyen sa k rele yon discharge petition. Sa vle di ke se yon petisyon, se yon pwosesis m te kapab di ke yo itilize nan chanm

So, nan la chanm dè depite a, lè ke ou bezwen prezante yon nouvo bill etc. Se, se la ou pase dabò. Lè ou soti nan la chanm depite, si ou jwenn repons favorab etc. Lè sa ou kapab voye'l nan sena, epi si ya apwouve'l, se konsa'l kapab vin, vin egzekite nan biwo prezidan. Ou konprann? Sa vle di aktyèlman la, nou genyen Congresswoman Ayanna Pressley avèk yon pakèt kolèg ki mete deyò sa k rele yon discharge petition. Sa vle di ke yon petisyon, yon pwosesis ke yo itilize pou yo fòse ok chanm depite an pou yo diskite kesyon tps lan, pou yo kapab prezante l sou flò la epi pou yo kapab debat sou li. Sa vle di ke se kòmsi m ta di w Puiske kounye a, malgre tout desizyon k ap pran, administrasyon an deja di non a kesyon tps lan, donk kounye a, Chanm Depite ap eseye, it's almost like l ap fòse tèt li pou yo tande nou. Èske nou konprann sa m di lan? Se sa ke nou rele yon discharge petition. Sa vle di ke se yon petisyon ki bo ke andeyò de sirkwi nòmal la, Puiske nou konnen bagay sa a trè enpòtan, puiske nou konnen ke li gen anpil enpak, donk n ap fòse yo pou yo ka tande nou. Donk se sa k fè an jeneral pou w kapab jwenn sipò pou ke w kapab prezante petisyon sa a pou l vini kòm yon sijè de deba nan sou flò la, ou bezwen sa k rele yon majorite nan chanm dè depite a. Nou konnen ke genyen yon total de 400 35 manb ki konpoze an jeneral atravè tout Etazini, nou gen 435 manb ki nan chanm depite a. Mentnan, nou bezwen majorite a, sa vle di se sa kè nou bezwen 218 vot, o 218 siyati ki pou pèmèt ke nou gen majorite a. Paske majorite a pa bliye, depi w genyen mwatye plis 1, ou tonbe nan majorite. Sa vle di ke aktyèlman la se la ke ou menm ou vini nan dosye a, kèlkeswa kote wap ou ye an, ou genyen sa k rele yon reprezantan. Ou konprann? Ke w Florida, ke w California, kèlkeswa kote ou ye, ou Georgia, ou genyen 2 reprezantan. E ou bezwen ke reprezantan sa yo ale mete non yo nan sa nou rele discharge petition nan, bil la rele HR E 9, 6, 5. H, R, H pou House, R pou Representative, epi nimewo a se 965. So se bil sa a ke Congresswoman Ayanna Pressley avèk tout kolèg li yo, yo entwodui pou ke yo kapab mande tout reprezantan yo siyen ladan l. E once ke nou kapab rive nan 218 siyati, sa vle di ke yo oblije rankontre pou bil la, yo oblije diskite l epi yo oblije prezante l devan chanm Sena a e ki osi ka diskite li etc. Epi apati de la, si yo antann yo, nou kapab ale jwenn yon siyati nan men prezidan. Sa vle di se yon travay ki entans, se yon travay ki mande pou nou tout, kote nou ye, pou nou angaje nou, pou nou kapab jwenn reprezantan yo pou yo kapab ale mete siyati yo anba

HR 965, w ap jwenn li online epi w ap ka wè kiyès nan reprezantan w yo pou w rele pou ke yo kapab mete non yo anba siyati yo pou ke nou kapab prezante kesyon tps sa nan devan nan floor nan deba epi de deba etan pou nou wè si nou te kapab avanse. Again, nou oblije ap pran tout mezi posib e imajinab pou nou wè kijan èske nou te kapab pwoteje tps pou Ayisyen. E si nou rive pwoteje l pou Ayisyen, guess what, n ap pwoteje l pou anpil lòt gwoup yo ki deja pèdi pa yo a paske sa ka sèvi de sa ke nou rele yon presedans pou ede yo pou ke yo kapab fè menm bagay la. M ap reprann, paske m konnen m bay anpil enfòmasyon, men de manyè senp, m ap reprann pou ou. N ap tann Nou gen 2 etap nap tann pou kesyon tps la. Premye etap la, m mande pou tout moun, tout legliz, tout fevbes ale sou jenou yo di Bondye fè yon mirak pou nou, nou bezwen jij yo deside ok an favè. Mentnan once ke nou fè premyè priyè sa antre weekend lan a lundi paske nou paka tann mardi si n rive mardi sa vle di ke nou pèdi ka a ou di mwen se yon lòt batay Ok so antre jodi an paske pa bliye se 3 fevriye ki dat limit nou an antre jodi a a 2 fevriye tout moun demen si Dye ve si bala pa tonbe aswè a demen si Dye ve samdi dimanch nan dimanch nan legliz la tanpri pran yon tan tanpri frè m yo ak sè m yo pran yon tan nan sèvis lan konsakre l sou kesyon priyè pou tps pou Haiti paske son gwo dosye li ye lè w pèdi tps ou pèdi pwoteksyon ke w te genyen an ou pèdi aksè avèk kat travay ou ou pèdi djòb ou ou pèdi pwoteksyon sa vle di ke se tèt chaje nou pa bezwen rive nan tèt chaje sa donk se sa k fè nou bezwen priye pou Bondye lage yon pwoteksyon total sou nou menm pou nou ka kouvri mentnan lò nou fin priye Pou sa, an menm tan tou n ap kont kòmanse priye pou ke Bon, nou konnen, nou konn wè ke lè yo tèlman okipe, lè yo tèlman gen dosye nan men yo, yo ka bliye nou. Bon, n ap priye pou Bondye ba yo tèlman dosye nan men yo pou yo bliye nou, pou yo pa kouri al fè sa k rele apil la. Paske apil nan sa sa vle di, yo prale, yo pral mande pou defèt desizyon ki te fèt la. Donk, nou pa vle pou yo defèt li. E si jamè yo ta vle fè apil, nou te fè l deja an 2021, 2022, apil la dire prè de 18 mwa, epi li dire ankò, sa vle di ke lè apil la tan an li pran li pi long, e piske l pi long, lè se nan vwa nòmal lan, lè sa n ap oblije retounen gen kat travay nou, n ap oblije rete nan peyi an, nou p ap genyen gwo tèt chaje depòtasyon sou do nou. Donk, n ap priye pou Bondye fè, premyèman, ke jij yo deside e dezyèmman ke si yo fè apil pou ke apil lan pa emèjensi apil men pou ke se yon regular apil. An menm tan n ap mande ou menm kèlkeswa kote w ye paske m konnen nou tande m toupatou nan tout state yo, Florida gen anpil nou gen anpil anpil reprezantan nan Florida, nou gen anpil nan Georgia, nou gen anpil California, Rele reprezantan w yo paske w ap ka wè ki kote reprezantan w ye. Nou mete pou ou non sèlman kisa w ka di yo, w ap di yo ke non m se entèl, m ap rele paske m bezwen pou kapab sipòte bil sa a, discharge petisyon sa a ki nimewo se, fò sonje nimewo a paske nimewo a enpòtan, se HR 965 paske nou bezwen pwoteje tps mentnan lè w rele yo lè w rele yo pap jwenn yo fasilman ok yo ap jwenn yon asistan men depi asistan kòmanse wè 10 moun ap rele 20 moun ap rele 30 moun ap rele guess what lap oblije fòse di reprezantan an sa gen yon discharge petition ki enpòtan fòk ou siyen l epi yap siyen l paske tout elected official yo nou konnen se sou presyon yo mache. Donk, depi yo wè w, y ap resevwa yon pakèt apèl, l ap bon. Pa egzanp, jodi a la a, kote nou ye nan Leta de Massachusetts, nou genyen dè lidè ki reyini, y ap fè sa k rele bake phone, y ap rele ansanm, yo tout ansanm yo reyini, epi pou yo kapab rele reprezantan yo pou yo di yo tanpri li enpòtan pou ke nou mete siyati nou. Sa di, menm nan legliz nou, nou gen dwa fè yon ti reyinyon, rankont nan reyinyon, epi nou chita ansanm, nou di, ann al fè kèk apèl. Pandan, ou manm di, menm pandan wikenn nan, kite mesaj. Ou konprann? E, yo, gen ladan yo ki gen imèl. Si ou pa ka kite mesaj, voye imèl. Depi yo wè ke, e, telefòn yo kòmanse ap wouj avèk moun k ap rele, w ap wè premye moun k ap met non yo se yo menm. Donk, ankò youn fwa, nou oblije. eseye tout sa k posib e imajinab pou n wè si n te kapab prezève e pwoteje tps. Donk, desizyon yè a ke yo bay lan, se sèlman 52 52 son, se jis yo konfime ke e Sekretè Deta a avèk Prezidan avèk tout kabinè li, yo, sa yo fè a pa, yo pa fè l byen. Li pa t legal sa yo fè a. Desizyon yo pran an te baze sou yon pakèt bann bagay ki pa t nòmal. Se sèlman sa l di, men l pa deranje anyen paske sa k te fin fèt la fin fèt, yo pa vin ladan l. Unlèske, ou konprann, nan menm jij sa yo mande pou y al retande ka a ankò oubyen Lakou Siprèm deside ke baze sou tout sa, an nou fè yon bagay, men pou lemoman an Venezuela rete Venezuela, pa gen anyen ki chanje. So m pa vle pou nou kòmanse rejwi paske sa k fèt la pa gen reyèlman yon enpak dirèk anprann sou kesyon tps la. Men kounye a la kòm mwen di, jodi a vandredi, samdi dimanch, lendi, 4 jou sa yo, n ap plane, whatever sa n ap fè, n ap fè l pou n kapab mande le syèl pou ke li kapab fè entèvansyon pou nou menm pou ke nou kapab jwenn yon solisyon nan kesyon tps la. M kwè ke ekip teknik la ap lage link yo. Anba a, donk wap kenbe link yo yon fason pou ke ou kapab kontinye batay, priye epi aji nan fason ke Bondye pèmèt nou ke nou aji. Anything else ke m sipoze e nou di nou bay m kwè fò nou felisitasyon a group tou

ke administrasyon an pran, espesyalman Sekretè Deta a pran pou li elimine tps pou Ayiti e Venweleza, se yon desizyon ki ilegal, se yon desizyon ki baze sou tout sa w konnen ki pa bon. Mentnan, malgre jij lan, jij nan nevyèm circuit lan pran desizyon sa a pou l di ke desizyon ilegal, men li pa reyèlman gen okenn, m te kapab di, enplikasyon dirèk pa rapò avèk tps ki deja elimine a. So, m panse sa klè. So, wi se vrè ke jij lan fè sòti desizyon pou kes ki te la avan, paske gen plizyè, pa bliye, nou gen plizyè lawsuit k ap pase, right? Dènyèman ou sonje te gen youn Boston, yo te oblije elimine l pou ki rezon? Paske desizyon an te deja pran pou yo elimine tps. Sa vle di ke

Tout sa enpòtan, tout sa nesesè paske nou bezwen ke Bondye di yon mo pou nou nan pawòl la. Mentnan, sa m vle nou konprann se ke once ke jij yo ta sòti desizyon an ke n ap priye pou li an, ok, e ke si desizyon an ta favorab a notre egard, li enpòtan pou nou konnen ke batay la pa fini e nou pa ta vle.